Byenvini nan dezyèm jou fòmasyon pa w la, Reyalite Finansye, Konsyans Finansye. N ap pale de kòman yo jere lajan, de kòman pou ekonomize lajan, de kòman pou w gen lajan e pou w ka posede lajan pou w fè lajan travay pou ou. Jodi a, m vle. Pou ou pran konsyans. Ke se pa ni yon, ni de, ni twa job ou bezwen. Men ou bezwen prensip finansye. Ou bezwen konnen ki jan pou ekonomize lajan. Ou bezwen konnen ki jan pou sere lajan. Ki jan pou fè lajan travay pou ou. Ki jan pou, menm si wap peye dèt. Bon gon lajan la ki disponib e dispoze pou lè w bezwen envesti pou ka envesti san w pa menm santi l. Li envizib. Yè, nou te wè reyalite a. Jodi a, nan premye pa a, nou pral wè aplikasyon 1 pou 100. Aplikasyon 1 pou 100 sa, kòman l fèt? Se si ke yè ou te pran nòt, ou te fè foto. to finans ou. Ebyen jodi a, m pral di w, li pa yon kesyon de 10 pousan, paske anpil moun pale de 10 pousan, li pa yon kesyon de 20 pousan, se yon pousan, yon ènyèm, yon pousyè de lajan. Yè m te pran egzanp sa avan w, an n ale ladan l. Si w touche 1500 dola nan mwa, 1 pou san li se 15 dola. M konnen ou pral di m li twò piti. Wi, men se pa kantite a. Se kalite, disiplin ak repetisyon, se 3 bagay sa yo fè siksè. Kalite, disiplin, repetisyon. Tout sa ou repete, sèvo a vin pran l, li vin fè l tounen yon mòd de vi. E se mòd de vi finansye sa. M vlew genyen. Siw ta touche 3 mil dola pa mwa, ou ka mete 30 dola sou kote, ki se 1 pousan. Li pa bezwen 300 dola. Paske m pa vlew soti de bidjèw. Se pa objektif mwen sa. Objektif mwen se fòw sere lajan, se fòw ekonomize lajan pandan. W ap viv nòmal san w pa santi si w ap sere l. M konnen w kapab santi se yon ti kras kòb. Ou kapab menm rive di ki sa sa pral fè. Men w mèt kwè m, li pral fè. Ou wè ti kras sa a, si w te kòmanse sere l depi lè w kòmanse travay nan Etazini, Chili, Brezil, nenpòt kote w ye w ap tande m nan, ou t ap gentan gen yon milyon dola sere. Paske se ide a se pa janm. kantite a. Ide a se ede w sere, ede w ekonomize san w pa kraze kò w, nan w pa deranje lavi w, san w pa nwi bidjè w ni w pa sispann peye kat de kredi w, ou pa sispann al nan fèt, ou pa sispann al nan bal. Men ou gen 1 pou 100. M konnen se pa yon gwo kantite, men li gen pouvwa pou l chanje lavi w, pou l ranje diyite w e pou l kreye. Yon lòt idantite pou ou ke w pa t janm te konnen w te genyen. Pou l ba w yon lòt non. Pou l ba w yon non moun responsab. Yon moun ki konsyan. Paske, ou pase sòti nan moun ki depanse tout sa l fè yo pou w vin nan moun ki kenbe yon pati a. Yon moun k ap. kreye a. M gen yon dam m rekonèt o Kap Ayisyen. E dam sa, m prefere pa site non l paske l ka yon nan moun kap tande e fòmasyon sa ansanm avè w. E pi, li te toujou ap di m lajan pa fè anyen pou li, tout sa l fè, lajan l pase. M di sa w panse sou aplike metòd san pou san? E pi l di m non. Enpousan twò piti machè, Serge sa m pral fè a enpousan pou tout sa m gen m fè. M di w konnen? 1 pou 100 se pa depanse ou pral depanse l non se se ou pral se ou ka sezi wè kòman on ti miniskil konsa chanje la ou pase m konnen ou pap chache rich vit men sèlman pran desizyon mete on bagay sou kote wi dam sa son dam ki tap vann nan mache kòman mache sa rele ankò m pa konn non tout mache yo non men li tap vann pèpè. Pi li di m li pral mete 5 dola yon kote. Ok, ok pa gen pwoblèm. Kòm m fòse l, li va mete 5 dola yon kote. Epi chak jou lè l sot vann, li mete 5 dola yon kote. 5 dola a, li pa t en pou sa non paske li te jis vle mete yon bagay sou kote ki pa t deranje l. Epi l deside mete 5 dola yon kote. Premye semèn nan. I panse l te twò piti. Epi l di m, Sèl sa senk dola pral fè. M di, Ann ale, ann kontinye. Èske ou konnen apre twa mwa, dam sa a te genyen kat san senkant dola ekonomize? Li te pran eskont, li te toujou peye eskont lan. Li te bay timoun li yo manje, li te toujou ap viv lavi. Men senk dola sa a, li te lage l yon kote nan twa mwa. Li te gen 450 dola ekonomize. On kòb li pa t janm te genyen sou kanè l. On kòb li pa t janm te posede. Ebyen li te genyen kòb sa ekonomize. Paske sa w pa konprann de pouvwa 1 pousan, se pa. Kantite a, se ide a, se volonte a, se desizyon an. Nou pa bezwen kòmanse avèk anpil. Mwen se ke ide a, m pa vle pou kòmanse pran presyon. Mwen se, m pa vle enpresyone pèsonn. Non. Ide m. pou ou oubyen konsepsyon 1 pou 100 an pou ou a se pa pou enpresyone pèsonn men se pou konstwi yon abitid. Mete 1 pou 100 nan sa w ap fè a sou kote yon fwa. Menm si yon lajan ou resevwa, mete 1 pou 100 an sou kote epi nan fen mwa a w ap rann ou kont se pa Ti kal la l te ye a. Men se te abitid la. Jodi a, ou pa vin rich. Men, ou vini pou konstwi disiplin. E se ide m pou ou. Se panse m pou ou. Se, se, se, se rèv mwen pou m konnen, menm si mond lan ap kraze, Ou gon ti bagay sere. E Dam sa ki te gen 450 dola apre 3 mwa eske ou konnen li redwi eskont li an apre 3 mwa li pa gen menm preokipasyon li pa gen menm strès la ankò. M konnen ou pral di m 1 pou 100 an piti, men m tèlman gen moun m ede ansanm ak 1 pou 100 sa, si m ta pran bò ka, nou p ap fini avèk jounen epizòd sa. Men m vle di w, 1 pou 100 an, se 1 pou 100 kle. Demen si Dye ve, m pral montre w kòman w ka fè 1 pou 100 sa ale yon kote san w pa wè l, envizibleman, kòmsi l parèt tankou yon van. Tankou anyen. Men, apre sa, lè w fè kontabilite sa a, lè w fè envantè sa w te konn ap sere a, w ap rann ou kont 1 pousan li te vo 1 milyon dola. M ap tann ou demen si Dye vle pou yon lòt epizòd.